Coucou mes bébés kòman nou ye mwen konnen ke nou anfòm men m fè demand lan kanmèm se aktris pa nou an Daïsha Cheryl pa lòt ke li depi m pase lakay nou m toujou konnen se bòn nouvèl m toujou pote pou nou ebyen nouvèl jodi a kisa ke li ye paske m te antouzyas pou m pote l lakay nou se ke Bloody Pap Production gen yon fòmasyon ke l ap bay pou yon nouvo feuilleton ke li pral sòti ki ap titre un vrai roman. Ebyen fòmasyon sa ap bay le 28 out 2022. Feyton sa ap sou chanèl Bloody Pap Production an nan otèl Etoile D'or lan ki sitye Ecole Delma 41. Pri fòmasyon an se mil goud sèlman. E nan mil goud sèlman sa, wap benefisye dokiman, wap gen chans pou aprann yon pakèt bagay ansanm avèk nou. E nap plen lòt atis envite tankou Stardens, Emma Cool, Jimmy Jimmiky e mwen menm tou map la. Donk.

Li sot bare m la dèyè a deja. Nou bat mwen, nou blese m. Nou maltrete mwen. Ou se youn ladan yo. Anben, avanse nou. O baz, kòm ou ban m kou men, m pral fann dyòl ou la nèt baz la. Fann dyòl? Kaka w ap pale. Ou wè la m tou nève. Dò m blese m pran kou. E sa m ap, e sa m gen fòs pou m fè konba sa. Ok. Kòm avanse, avanse nou. Ou pa panse ou bege? M pi bege pase w.

Sa t genlh byen mal konsa menm. Sa fem nan vle manje an. Ah jan mwen ala epi nou genlè bat nan se twò lèd wi papa. E pa vre m pa bat non se twò mal dekwa. Men tout kòl e san.
Bon kounya la e si Kounya la e si bòs yo vini Yo jwenn nou fè bon san otorizasyon Kounya sa nou pral fè
Sa nap fè Sa nap fè Nap fè Demi manzè moun ap tounen nan lage nan manje
Pale mwen mpa pale mwen mpa pale non E dapre sa m tande nou di Se maten pral sa E alò Fèm nwa pou mwen kap dòmi an. An pasan bebe jan diw wap chanje telefòn nan piga se konsa wap chanje fi non m jalouz anpil wi non m pa konsa ou pa konsa
gadem nan zye m ta swete sa humm ok
Keyron tankou yon kriz wi pou m chak lèm wèw m santim kole.

Mesye kot mesye m nan mesye Dèyè m te ban tout kondisyon Mwen stire bal tè Dèyè ke m kwen nou nan lye m kounya Kounya ke m ta swete misyon m nan pa rate Koman se ban m blòdi pa Black Satan ki kaka misyon sa manzèl wap pale la a? Mwen mwen sou baket moun legliz la l vin la. Mwen antre avek 4 moun nou pa menm.

Ann pran nèg yo, ann al nan misyon pito, pou n wè kisa n ka fè ansanm avèk Nò Ti Pap. Epi toupwenba, sa k gen ankò? Lè bòs la vini, n ap pale ansanm avè l. Ki bò Blak Satan pou l ap bay nèg misyon san bòs la? Matin, ak gwo vant ou an, tankou ti kochon k bwè dlo Marx ya. Poze w tande Matin. Poze w tande Matin. M pa konprann ou. E Jimmy Kouye nan baz sa oubyen sa? Ban m di w.
M pa ti chencho tankou nou. Jimmy kite pran n ap trennen dèyè l non.

Sanble sa.
Manzè an vin nèvem wi menn. Pou anvi mwen m gentan nève wi byen rapid wi. Kòman dyòl ma bòs sa pa vre ou te voyem kidnapè wap kidnapem enben wap tann men ou konnen bagay la se respè avan tou m poko menm ap rive la lap mande si map vin legliz la legliz li ye konn wè zam legliz li tou sanble a bagay de fanm fè de gason batize a bonm di w nan lavi gen de mo fò dwe respekte negativite ou dwe konnen lè wal nan misyon w ka pèdi. E la positivite ou ka konnen ou ka genyen tou. So nou jwenn misye, misye tou yon solda pou nou tout sa nou fè l kouri nan forè a nan men. Ki kapab di sa?
Ou fout jwenn misye? Eske w ap tande? Eske w ap tande?
Ou pa janm echwe yon misyon nan lavi w menm? Sa pase!
Enben, nou fout jwenn Batiman tou ki te la ri mesye.

Ki kaka sa valè pam bradè misye. Enko pa janm vin avèl. Mesye kontole djòl nou tande mesye. Wale jouke Nan jwèt bloody pam nou pa vin avèl Nap fè tèt nou tout Fout respekte misyon moun Nou te ba nou prensip la deja wi Amen.
Epi tou E pa a manchèt ou te voye nou. Sa pase m pral ba nou zam M te fout kò konnen nou ti bradè m te vye epi m te vize Sa pase menm. Ou pa kwè nan tèt ou, te kò te di ou pa pran nan bal. Yo m pa pran nan bal sèt men, men m fout konnen mal fèt dènye. Nou fout dim nou fè karate kkk epi nou pa fout kase senti blòdi pap pote ban mwen mesye. Antouka m wè kote misye fè. Nap met grenn nan bouda nou nou pral chèche l yon lòt fwa. Papa m di m ka fon misyon nan baz la la men sa l fout itil la. Tale tale tale yow ou pa wè moun sa yo sanble moun ki tap plante nan forè a.
Eklata vè yo eklata vè yo wi. Amen! Chèk ap vini, y ap peye nou chak jou, epi n pa janm ka itil ka pou misyon baz. Tande, poze w, poze w. Jan w ap radote w ta di. Kès k ap radote a?
Kès k ap radote a? Hein? Kès k ap fout radote a? Chak jou y ap peye n. Nou vin nan baz la kale moudad, epi Jimmy ki ap travay a tou djak pou vin ba nou kòb.
Bon m di w yon bagay, bon m di w. E paske m konn al nan misyon ki fè m oblije kache yon kote. M derekonèt nèg sa yo deja. Sòvè!

Gade yap pale ak. Ou wè la? Ou wè sak te pase deja lap pase ankò non. Men mwen. Mwen depi yo pran youn ladann yo, on sèten detrès plon ap antre la vin pran yo al ansanm avèw nou menm nap travay anven. M pa nan kaka sa ankò mwen menm. Nan mwen wè. Wè sa la, kawòt la kuit. Ou pa vle pale, fann tèt ou.

Banm di w wè, m di w sa ankò. Pa de, wè, ou gon, m pral, m pral rele Jak. M pral rele Djimi ki m ap di konsa ke nou pa itil anyen nan baz la. Misyon ap rate, kòb ap nan men nou, chèk ap vini chak jou nan mouda nou. Epi nou pa janm itil anyen. Ou wè nou menm? Ou pa janm rate misyon menm.
Ou wè nou menm?
Epi ou pa janm vin avèk. Fè sa rapid.
Retounen nan forè a, al chache blòdi pa ban mwen. Epi tou wè, pase lakay nou. Ti chemiz la retire l sou ou. Chè, e pa legliz w ap vini. Legliz ou vini.
Fèmen djòl ou, wè.
Mete nou an gang.

Fòmasyon sa kap fèt nan Otèl Etwal Dò Dèlma 41. Ak sèlman 1000 goud sèlman wap ka patisipe. Wap jwenn yon dokiman ki gen tout bagay ladann, ou pap regrèt. Gen anpil atis kap la, tankou Stardens, Jimmiky, Emma Cool, Madana, 13 plon, M 13, gen anpil lòt ankò ke n ta renmen jwe avè kap la. M envite nou tout an foul an foul an foul dimanch kap. 28 out.
Pou plis enfòmasyon rele nou nan 34 75 46 92. Pral gen anpil bagay. Ou menm ki gen talan, ki se yon kote, ki kache nan yon ti kwen, ou pral dekache talan sa yo. Pa bliye ke Blòdi Pap li menm ki se pitit Sadens, gen anpil bagay lakay li, gen anpil bagay nou pral jwenn. Blak Satan Kale Pousyè! M pral wè w si w ka pale franse. Nan feyton sa a m pral wè w, m pral wè talan w.